An al gade kisa neg yo fe peyi a se denye jou. Jovenel Moise moute li fe karavan chanjman li. E karavan chanjman misye a. Size an. Karavann chanjman an Size va gen yon kamyon nan an Ti jan nwizib la k ap fè w bwi Karavann chanjman Jovenel Moïse la S on karavann chanjman ki fè Jovenel Moïse a Martine Moïse rich Ki pèmèt yon ta de nèg ki pwòch Jovenel Moïse rich ki pèmèt yon ta de jounalis rich nan peyi a avèk karavann chanjman an. Ou wè jounen jodi a, yo tout te cho, jounalis nan peyi Dayiti yo, medya tradisyonèl la, yo tout te cho nan kesyon de karavann chanjman, karavann chanjman, karavann chanjman. Aktyèlman la, jounalis ki gen restoran, ki gen otèl, ki responsab bay manje nan karavann chanjman dan le sid, Yo fèmen bouch yo. E yo wè pa gen anyen k regle. Epi dè milyon e dè milyon de dola pase nan karavann chanjman. Men youn pa ka moute pran mikwo pou ap vin denonse sa k fèt la. Hein? Karavann chanjman sa a, tout pwòch jounalis, tout pwòch nèg ki nan palè, tout pwòch nèg ki nan phtk rich avè l. Sof pèp ayisyen ki pa jwenn anyen. Ebyen mèdanm mèsye, se dènye jou yo moute yon lòt karavan ankò. Ou pral mande m ki karavan ki moute, li rele karavan lapè. E karavan lapè a, Se de bandi notwa ki a la tèt de karavann lapè a. Babekyou, Mikanò, Ti Jinyò, Krisla, Jowèl, Ekzekyèl, menm moun ki met ansanm Jouma, Iska, menm moun ki a la tèt de karavann lapè. Bat bravo pou tèt nou, bat bravo pou lajenès. Mikanò, misye se chèf gang Waf Jeremi. Fò m al chèche Mikanò la a. Fò m jwenn ni menm. Ta sipoze jwenn ni. Son vwenn jouman. Sa ou telman abiye byen. M wè misye la. Yon nèg la e konsa yo viv nan geto a. Yo gen kòb nan men yo. Yo abiye chè. Nan kè misye la lap di mesye. Kòman misye jwèt fè jwenn foto sa a. Foto sa yo pa tel, pa tout moun ki ka jwenn yo non. Hum, pale nou. Bon, yon bagay m pral di nou demen la, si m gen tan pou m fè emisyon sa a vrèman, si m pa twò okipe. Nou pral di, nou pral di eske Morvan John Colem se vilaj de Dye l te fèt. Mikano chèf gang Waf Jeremi.

Fòm di nou ke Martine Moise pa yon bon moun ditou ditou ditou ditou ditou an ski atrè a premyè dam de la repiblik. Li pran plezi l nan pale a bandi. Li pran plezi l nan rankontre ak bandi. E gon dosye m gen pou m retounen avè l pou nou de Martine Moise. Madanm Jovenel Moise. Ase li chwazi moun pa l menm, m pa konn si mesye a sa l ye pou li. On rimo. Li ba l pikòp. M te di nou sa deja. Eskize. Nan bwote moun, al fè kat elektò, al fè kat dèmalòg. Nan pil kay yo sezi anlè nan vivi michel bay misye pikòp fò seri de bagay nan non yo nou mèt poze men m garanti phtk sa pa gon kay nap vòlè la aktyèlman la pa gen tè nap vòlè la yon lè nou pap pèdi l nou mèt kwè nap enjoy nou mèt enjoy nou pandan nou nan pouvwa nou men to ou ta nap repèdi tout. I gon moun pou sa, i gen nèg i peye pou sa menm ki pa nan travay nil pa, bay pil kòb, epi re bay remèt, bay pikòp nèf ap woule, moute desann, bwote moun, al fè, al fè kat, al fè kat. E mande manzè ki sa l ye nan zafè dèmalòg la n ap vin avè l pou. Pase mwen m poko janm wè pou madanm prezidan nan nivo sa, kiyès ou ye nan klas, nan klas pòv la w soti. Sa w ta kite l pou lòt madanm mafya k rele Michel Martelly a, men w pa ta fè l avèk, avèk, avèk, avèk, avèk, pandan, pandan, pandan ou se moun ki sot nan klas ki pi ba a. Se grav! Sa vle di se yon peyi finalman ki pa gen chans. Sa w wè k sanble avè w la, la, ki gen menm koulè avè w la, w panse l ta ka vin itil, itil oubyen regle yon bagay ki serye? Jamè! Zago lorèy! Ay fanm, m sezi wè yon fanm nan nivo sa a. Sèl lè dlo te sot nan je l lè Previlon te mouri. E li menm li menm k ap avè m la k ap gade m la l konn poukisa dlo te sot nan je l lè sa. Sè dènye jou, Babekyou nan nan ba Dèlma, Mikanò nan waf Jeremi, Ti Jinyò, Krisla, Ti bwa, Iska, nan Site Solèy. Nèg yo fòme yon gwoup, yo di se yo k pral met lapè, yo rele, y ap fè sa k rele Karavann Chanjman. Yo pran karavann de Jovenel Moïse la, yo mete l, yo menm yo di yo pral fè Karavann Lapè. Yo retire Karavann Chanjman an, ki pase k pa itil Larepiblik anyen, ebyen m di nou, Mekanò, Babekyou, Krisla, Iska, Ti Jinyò, yo fè yon alyans antre yo, epi yo di ke yo bay mouvman sa a yon non ki rele Karavàn Lapè. M pa konn si lajenès konprann sa m di a non. O mezanmi woy! Fò m di w ke nenpòt kèl jèn entelektyèl ki genyen nan la repiblik, nèg swadizan chèf yo nan peyi a, yo pran plis plezi pou yo pale ak nèg sa yo m ap di w la a aktyèlman.

Konprann? Yom vini nou pou ki sal te konn rele l boss la. Yon nèg ki mwa 70, 65 mil dola nan poch li. Fò konnen. Ti izo, izo lanmò tap fè plis frekan. M gen plis, m gen plis bagay nan menm ke pou ou tande tonton. Alè mò van pale, e kòm si nou konse son pwoblèm pèsonèl li gen avè nou. Non. Se lè chinwa ap travay epi ou vini non pa ret teng. Yo di w sa deja. Konprann? Alyans istorik, alyans batize, alyans de pè antre Mikanor, Babekyou, Ti Jinyò, Krisla, Iska. Ti Joel Exekiel. Si nou wè la repiblik ap kraze aktyèlman la men men moun ki met tèt ansanm yo. E fòm di nou Babekyou pat nan gang vrèman men l te konn byen ak gang yo men men li pat janm al nan anyen a lepòk lè l te polisyè. Tout tande w tande y ap di w Babekyou e li k te konn ap kraze manti. Se se dènye jou misye di w nan san nan san nèt, jounen jodi a l met grif li deyò. Men tout lè misye te nan udmo, wi l konn batay, lè lapolis ap pral mennen batay misye pa janm pè e tout nèg santi yo konfòtab paske misye konn geto yo. Mezi nèg tap di owi misye te bandi, manti. Nan sè dènye jou l met grif li, l met grif li deyò pou tout bon. Anben, gwoup nèg ki di yap met lapè nan tout, anba lavil tout kote nèt, li rele Mikanò, li rele Ti Jinyò, li rele Krisla, li rele Iska, Li rele Babekyou. Pon wouj nèg yo asasinen nèg ki rele Enso a. Enso se misye ki te kontwole pon wouj. Zòn sikilasyon. E Enso. Enso ki te kontwole la. Sa la. Nèg yo fann tèt Enso. E gen pil inosan 24 me a ki sot mouri nan sou pon wouj. Nèg ki t al achte bagay pou fè feray, lòt moun ki t al achte, nèg ki kite pitit, timoun bebe, nèg yo boule tout, yo asasinen tout. Se pa ti masak ki pa fèt Pon Wouj 24 ki sot pase la non. Moun ap boule tout 25 wi. An landmen moun ap boule. Mezanmi. E kisa bagay la ye? Nèg yo ap prepare eleksyon. Palè nasyonal, phtk via palè nasyonal, mande fòk nèg yo bale wouze jan l te konn fèt sou Aristide la. E nèg yo retire ti. Sa oea jwe wòl li la a? Kisa oea ankouraje la? Vye nòt sa l soti pou radòt li a la e Jovenel Moïse? E sa a? Hein? Organiser l'action solidaire de ces derniers en cas d'agression. Ok, sa a pa menm gen enpòtans li menm. Men, Tache de trouve yn solisyon o pwoblèm politik, jiridik, ekonomik ki surjis antre. Sa sa OEA jwe wòl sa la a? Ale di moun nan, tout misyon li fayi a misyon l, epi dikou l ap foure bouch li nan politik entèn yon peyi san ke l pa li pa gen pyès rapò, san ke wòl pa l, misyon l, li menm li pa reponn a youn. Vin tande wòl OEA. Favorize, o mwayen d'une action coopérative, le développement économique, social, culturel. Ayiti nan OEA a wi. Ayiti nan OEA ou pa wè Ayiti. Ou konprann? Favorize, o mwayen d'une action coopérative. Epi ayiti kotel ye la. Poukisa yo tout pa met tèt yo ansanm yo retire ayiti kotel ye a. Vin wè vin ou konprann vin wè 10 dènye ane sa yo wòl OEA a li menm kisal jwe ladan. Yo tout fèmen zye yo sèlman yo la pou ap vin di moun eleksyon map fè wap fè eleksyon nap erije tèt nou an obsèvatè poun vin obsève si eleksyon byen pase. Epi pil vòlè ak galil menm rete yo bwote eleksyon yo oea menm site solèy ipa desann gon zanmi k di se òganizasyon enbesil ayiti bèl bèl repons sak pi enèvem nan oea sa e bagay sa ayiti jèn gason jèn fanm nou ta sipoze nou menm lè nou pran pouvwa poun retire tèt nou nan kesyon radòt vagabon sa yo se lèl di ke eradike lapovrete absoli

Hein? Epi pou moun ap vin pale m de sa la, ki gen tout ròl sa yo pou l jwe. Li pa jwe youn, hein? Epi peyi a nan la merde. Hein? Peyi a vin pi pòv. Moun k ap viv nan peyi a vin pi pòv. Hein? Goud peyi a pa kanpe sou anyen devan dola ameriken an. Goud peyi a, kòb peyi a degrade pa rapò a lòt lajan siperyè a. E pi kounye a w ap vin pale m don OEA k ap vin di. A vle di nou bezwen fin tounen peyi, nou bezwen fin a peyi a nèt. Ou konprann? Yo bezwen fin a peyi a nèt. Kounya gentan kouri 7 fevriye poko rive epi epi epi minis afè etranjè plis lòt lòt lòt lòt nèg nan pouvwa gentan ap voye tcheke tout moun lòt kote pou yo travay pou yo ka di pou yo respekte manda Jovenel Moïse poukisa nou pat fèl lè lè lè lè senatè yo tou yo te voye yo ale yo te choute yo a tou poukisa nou pat fèl lè sa nou te bri nou te kouri brandi kesyon de de de dekrè elektoral nou pa vre. Mwen m paka Nou menm Nou pap janm fè apèl a la vyolans nan peyi sa Nou pap janm fè apèl a la vyolans Men nap di jèn gason jèn fanm nan peyi a Nou gen responsabilite Poun moutre nou ke Jounen jodi a politikman nou responsab Tout sa kap pase nan peyi a Paske si blan a lè aktyèl la a, polisye plizoumwen ka fon retrè de aksyon y ap poze sè dènyè sè dènyè semèn oubyen sè dènyè jou, se paske yo moutre yo ke gen de aksyon ou poze yo ka stop ou. Kelkeswa jan sa ye, n oblije moutre nèg sa yo nan peyi a ke gen de lè nou di yo pa ka avanse, yo pa ka avanse. Pase eleksyon pa ka prensipal remèd de loksidan pou geri malin sa k gen la nan peyi a. Kalite maladi sa k la k gen la a, maladi sa a ki gen la a pou loksidan kanpe via OEA oubyen Nasyon Zini pou ap vin di m o wi en respekte manda nèg epi fè eleksyon? Non sa pap ka fèt. Sa pap ka fèt sèt fwa si. Ase fòn gade, e pou tèt sa gose yi de diplomat ki nan ve yi a, fòn al chèche wè ki bò yo te ye kote yo soti. Pase gose yi de diplomat, yo prepare menm pou peyi nwa yo. Gade sa kap fèt la pou George Floyd. Ou wè lafrik kanpe? Ou wè Ayiti kanpe? Mande Ayiti si li leve kanpe pou sa k pase Jòj Floyd la la. Ou konprann? Terre de la liberté. Epi yo detui lavi yon jèn gason, yon jèn fanm konsa. Nous avons des présidents, des sénateurs, des députés restavèk. Ou pa janm ka wè, menm sou Twitter yo pa ka moute pou yo ekri. Al gade konbyen prezidan afriken, al gade pou nou wè, al gade an Afrik, al gade Logos, jan yo rele, jan yo rele yo a kapital lòt bò yo. Al gade konbyen manifestasyon ki fèt pou moutre ke yo pa kontan sa k ap pase a la. Ba e se, se yon pèp ki divize, yo rele l pèp nwa. Ras nwa a menm li divize. Zon van. Gade gade gade nou nou nou nou gen yon dam la k rele Elen la lim. Yon amerikèn yo pran yo met nan tèt bini. Hein yn antite nasyon zini sak nan peyi dayiti a. M pa menm kwè l pat nan tèt mini jis jiskaske yo vin metel nan bagay biwo entegre dè nasyon zini nan peyi dayiti a. Yon dekrè ki pou ranfòse lajistis, ki pou konseye gouvèneman. Ou konprann? Sa vle di gouvèneman mafya sa k gen la, li gen konseye etranje wi. Elèn nan li m sa a, lè w al gad pakou l, al gad kote l te pase. M pa janm wè l te nan yon peyi blan, nil pa. Se sèlman w jwenn li te Angola, li te Mozanbik, li te nan Afrik di Sid, li te konsil jeneral Okap, Kap ki bagay sa an Afrik, li te direktis adjwen pou bagay Afrik, pou bagay Afrik Santral nan Depateman Deta Ameriken. Jamè travay an Ewòp, èske nou konprann? Jamè pa t an Ewòp, jamè pa t nan Amerik Latin nan la, jamè pa t nil pa kote gen moun ki gen koulè. Men depi e peyi afriken yo, manzè prezan. Lè yo retire l bling, Gutierrez san nèke rete l di l li mete l nan tèt nan tèt antite ki pou kòm reprezantan Nasyon Zini an Ayiti. Lè moun yo vin Ayiti fò n al chache wè ki pakou yo. Èske nou konprann? Mwen m pa p pale de nèg soti ti nòt, linyon afriken ap soti ti nòt. Se jan ameriken yo fè l la a, jan le Kanada fè l la la a, nan Monreyal la. Se konsa pou peyi afrik yo tou pou yo pran lari a pou yo voye sinyal la trè klè. Dè milyon afriken. Pou televizyon, kameramann yo vini. Pou yo voye imaj la. Èske w konprann? Sa vle di, pou peyi nou an, yo gen yon seri de diplomat menm yo fòme pou li. M menm anvi rele yo eksperyans nègrès. Ou konprann? Pa yon moun ou pa ka chita wè ou fè tout Afrik nèt, apre sa ou vin la. Poukisa ou oblije di se Ayiti? Poukisa Ayiti ou chwazi? Ayi selman ou seri de neg yo dou yo depite yo senate tout le jou menm yo pou yo rekonet yo kom depite senate tout bon vre fo yo we yo nan salon blan ou pa konn we yo le gen fet kay le gen fet kay madam sizen le gen fet kay kote madam elen lalimie se la wi plezi yo gade Anbasadè a anbasadè a envite m nan fèt la wè lè Clinton antre ou wè yo sou ling yon seri de nèg ki milat wi yo di yo milat yo di yo se komèsan bizismann wi konprann yo gen rankont avèk Clinton epi y ap peye dimil y ap peye y ap peye sèzmil y ap peye venmil yo sou ling yo sou ling wi yo sou ling pou y al rankontre. Se konsa peyi a ye. Yo peye 20 mil dola sèlman pou pran foto. E pa sa Clinton pral di a vre ki enpòtan pou yo. Se sèlman al pran foto. Depi yo pran foto a. Yo ta vèk ansyen. Ansyen prezidan ameriken an. Yo ta vèk li. Pase depanse 20 mil dola pou nèg sa yo, sa pa anyen. Pase yo ka rich demen. Avèk yon senp foto nèg la moutre w, wè m t ansanm avè m, m ka ba w kontak prezidan, prezidan ameriken an. E sa sèlman l bezwen di w wi. Epi yon ti, yon ti, yon ti, yon ti nonm menm, e ki bagay, e li k gen tèl bagay, bow, li bay pase. Ay, m wè foto la prezidan ame, ansyen prezidan ameriken an vre. Sa sèlman wi. Kòb peyi a. Lè ke Gon kesyon korona viris nou menm nou chita nap pale nap di prepare prepare men sak gen pou vin nan peyi a epi chantal ee chanpay li menm avèk kiko se remi le kriminèl pae m di nou misye li menm tout tan li pa tiro a men li pa santi l alèz kiko se remi an ann tout tan li pa tiro a men lòt nèg yo menm yap voye moun al tiro misye li menm fòl akonpanye nèg yo pou l wè e li k tiro a men sa vle di. Madanm frè madanm Michel Martelly sa te di li menm e kriminèl notwa a menm fò l tiro a men l pou l wè ke l te byen tiro yo ta voye moun al fè koze kriminèl sa yo gen moun ka site non yo si w gen ti foli al depite nan peyi si w gen foli al nan di w pral poze kandida ou ka site non vagabon sa yo pou al nan kandida nan peyi sa w ap bezwen finans Kote w jwenn lajan epa yo k pou finanse w. Mon vagabon te met ap touye tèt ou pap janm wèm nan zafè bagay di Morvan John Colem bal pral poze kandida nan nan sa wi m ta m ka poze kandida men fò netwayaj la fin fèt fò peyi a fin klin up fò n met du sang nèf dè nèg ki pap achte figi moun pou yo wè nèg sa yo pral nan prizon. Èske w konprann? A ou ta di K-o mòvan jèn kòlè bòkè. M ta gon lide, m ta gon lide m ta di vote lide sa. E pi pou moute sou pouvwa ou. Pou moute sou pouvwa ou. Kiko Senremi ap fè sa l ap fè a la pou w ap di li se milat. Pou w pa fè arete l. Pou w ap vin di m ke Renoldib ap fè sa lap fè a la hein simaye lajan bay tout vwayou depite sa yo la epi poul pran pò a pran tout afèl nèt nan peyi a epi pou dim ke oh wi ou pap k ou pap aretel ou pap arete tout konpayèl li sa yo tout kòb ki ta sipoze rantre pou ede peyi sa tout nan pòch kiko seremi kiko seremi avèk renoldib yo rete. E nan poch nèg sa yo rete. Poukisa se pti depite wè lap fè pil kay belvi lap fè otèl gann di dòfèy poukisa kote l jwenn lajan sa yo. Konprann se lese pase yon nèg ki bay Renold di blese pase apre sa se wè. Jovenel Moïse pa anyen pito lonmen non Jovenel Moïse maten midi swa ou pa lonmen non Renold di pou pa lonmen non kiko senremi non. Pase nèg sa yo òganize yo, yo moute estrikti mafya yo nan peyi a, epi depi ou kont yo, yo manje w. Gon jèn gason nan peyi Dayiti ki mete non Hein ki mete non kiko se remi non liv lekri oh oh yo gentan fèl retire non an sil te kite non sa yo patap manjel se nèg sa yo pa reflechi pou devlopman peyi a tout kote yo kache yo yo chita lakay yo yap reflechi se pou touye moun. Mwen m ta renmen konn nèg sa yo kòman yo fè gat madanm yo nan zye oubyen fanm sa yo lè nap gat live mwen yo nou wè mafya sa yo nou pa konn si yo touye moun nou konn m konnen nou se madanm nou se bagay nou m konnen nou pa konn si yo touye moun. Eskonprann? M konnen nou pa konnen si yo touye moun men lè nou gade live mwen yo gade yo byen nap konnen si yo touye moun ou pa e mwen m pa la pou m detwi pèsòn e pa rayi m rayi pèsòn men m rayi sa nèg yo fè peyi a.